Zanmim yo koman nou ye bonjou bonswa nou salyew nou kontan a chak fwa ke nou jwenn okazyon pou nou kapab ansanm avèw poun pataje pwopaje levanjil fòm diw ke se chak jou wap resevwa mesaj sa yo sou Facebook e nou gen paj nou sou YouTube ou kapab ale klike YouTube bib la fasil an kreyòl donk wap jwenn mesaj nou ki pi long wap jwenn video. Wap jwenn pitit fi nou kap chante tout sa se bèl bagay e nap felisite ou menm ki ap fè video mache ou menm ki konprann ebyen misyon levanjil li akòde nou nou nan menm bato janm toujou repetel nan menm bato paske nou genyen tèks ki montre nou ke ebyen nou nan menm bato levanjil Matye chapitre 28 vèse 19 a 20. Marc chapitre 16 vèsè 15, 16 li mete nou nan menm bato donk felisitasyon ou menm ki ap pwopaje mesaj lan ebyen se bèl bagay maten an nou genyen tèks de baz nou nou jwenn li nan romen chapitre 10 le vèsè 17 maten nou pral montre ou ke kòman e ou kapab e konprann la bib e nou wè ke nan la bib. Gen anpil moun ki itilize Labib, ki pran de tèks, ebyen yo retire l nan kontèks yo, e yo bay fòm ke yo vle. Ou konn kouman sa rele? Ermenètika, se syans ki itilize, se syans ki etidye lapawòl de Dye. Ermenètika, se syans ki. ki kontwole, oudimwens ki entèprete pawòl Bondye an. Sofke, li entèprete l, pawòl de Dye an, li pa ka entèprete l pou kont li. Pa egzanp, Women chapitre 10, vèsè 17, li di, La fra vyen de se kon antan, e se kon antan vyen de la pawòl de Dye ou de la pawòl de Krist. Ò, nou konnen ke Labib di ke se pa lagras ke nou sòm sove,

Kèlkeswa moun ou ye an, ou pa ka glorifye, paske nou pa t ka sove avèk pwòp zèv nou. Se gras. Men, gras la fè m, enben, piske m pa t la lè Jezi Kris te vin sou tè a, mwen genyen, gen yon rejis ki rele Labib ki montre m ke Jezi Kris li kreye syèl, tè a, li kreye mwen menm, li kreye tout sa, lanati, enben, mwen kwè. E kòman kwè sa rele? Mo kwè sa li vin nan yon mo grèk ki sinifi fidei, ke sa vle di fè, lafwa. Sof ke, nou wè èmenètika, se syans ki etidye, se syans ki entèprete pawòl Bondye an. Gen moun ki pran èmenètika ki bay entèpretasyon pa yo. ki rantre, ki ba yon lòt fòm, ki dekòtike tèks lan, ki mete nana pou sizann nan tèks lan. E sa nou rele yon fatitims. Yo fon toubiyon. E jan de moun sa yo, yo gen anpil moun dèyè yo, gen anpil fidèl, se de gran pastè, se de gran teyològ, e poukwa pa, de nèg ki genyen tout sòt de pouvwa. Ok nou konnen pouvwa lajan son pouvwa men sof ke zanmim ou bezwen konprann la bib nan la bib entèprete la bib li menm paske wòl emenètika se syans ki etidye ki entèprete pawòl Bondye an li entèprete pawòl Bondye an pa pawòl lan menm pawòl la entèprete pawòl lan pa egzanp si Paul di fwa vye de sekonn antan e sekonn antan li vini

On syans anndan emenètika, li menm wòl pa l, li entèprete, li ale pi lwen, li ale anndan tèks la, l al nan rasin tèks lan pou l kapab montre m orijin, pou l montre m ki sa tèks lan li menm li sinifi. Alòske. Gran doktè lalwa yo, gran entèlektyèl, gran filozòf, ki sa yo fè? Yo pran tèks sa, yo retire nan kontèks li. Si Pòl di m lafwa vye de se kon nan tan, e se kon nan tan vye de lapawòl de Dye, ki sa m fè? M sipoze ale nan egezèj, kounye a la m pral fè yon retwospèktiv pou m konprann, e pou m konprann ki sa, ki kote mo sa sòti. Èske l te pwononse deja? Ebyen labib pral banm repons. Se kounye a map konprann ke Emenechka li entèprete labib. Egzòd 31, Egzòd 20 vèsè premye a kontinye li di konsa ke, Alò Dye pwononsa tout sè pawòl an disan, an dizan, Je suis l'Etènèl ton Dye. ki ta fè sòti du peyi d'Ejip. Ou wè, Pòl di konsa ke lafwa vye de se kon antan, e se kon antan vye de lapawòl de Dye. Fwa nou vini de sa n tande, e sa n tande a li vini de pawòl Bondye. Egzòd di m, Egzòd 20 di m konsa ke, Dye pwononsa. Tous ces paroles en disant Ou jwenn de mo, pawòl lan. E nan Jan 17, le vèsè 17, li di, Sanktifye-lè pa ta verite, ka ta pawòl è la verite. Sa vle di ou gentan jwenn twa mo. Nan ezejèz, ou gentan jwenn twa mo pou al idantifye ki kote è mo fwa sa a, mo pawòl sa a li vini, li vin anndan Labib menm. Sa vle di ke m pa kapab retire, m pa kapab di m gen lafwa pou m pa kwè ke Bondye te di konsa ke. nan Exode chapitre 20, li di konsa ke Dieu prononça toutes ces paroles en disant, Je suis l'Eternel ton Dieu ki t'a fè sòti du peyi d'Ejip. Je suis l'Eternel ton Dieu ki t'a fè, nan tèks, nan kòmansman tèks lan li di, en disant, Je suis l'Eternel Ton Dye. Sa vle di pawòl Bondye. E nan Jan 17 vèsè 17, labib di konsa ke Jezikri di, sanktifye lè pa ta verite, pa ta verite ka ta pawòl, ta pawòl e la verite. Se sak fèm konprann ke zanmim, lè nap pale de la fwa nou di n gen la fwa an Jezi Kris, ebyen nou bezwen konprann, nou bezwen rantre, pa kite moun ban nou sa yo vle. Nou bezwen pou nou kapab edifye nou. Labib reponn Labib. Nou pa kab retire tèks sa nan kontèks li. Paske Labib, tout sa ki vwale se pou nou, sa ki kache se pou Bondye. Ke Bondye kapab beni w, kapab ede w konprann. Ou di ou gen lafwa nan Bondye, ou konprann levanjil, ebyen menm fwa sa, nan emisyon kap vini an, nou pral moutre w ke menm fwa sa ou genyen an, ou di ou genyen an, li pral egzije w pou kwè nan yon seri de lekti, nan yon seri de ekriti, nan yon seri de tèks ke Papa Bondye li menm li ekri, e se sa k pral montre ou pral teste fwa w pou wè èske ou gen fwa vre. Paske fwa w pa sipoze limite yo zanmi m. Si w di w gen lafwa nan Jezi Kris fò w kwè nan tout labib. 66 liv, 39 ansyen testaman, 27 nouvo testaman fò w kwè nan tout. E si ou gen lafwa, w'ap fè tout sa Bondye mande ou. Pa bliye, Il est écrit, L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ke Bondye kapab beni ou, ede ou. Good week, God bless you, we love you.